Avanyè li kenbe ti sèm nan li bat li byen bat e mwen mal pran pou li yo pase m anba woulo. Banm rele kouzin mwen an pou m ka pale yon bagay ansanm avè l. Se mwen menm m pa ka sipòte moun konsa. Fò m fon jan avè l.

Oh. Genlè son zonbi k sot anba.
Koman zonbi a? Ou pa wè pas Ou wè la? M pral jwenn kay la. Alo?
Alo madame, kòman ou ye cheri? Kijan ou ye bebe m nan? M anfòm, sa fè lontan wi. Nou pa pale vre non. Oh, ki, ki, ki, kizan ki vle w rele m la? Yon bagay m gen la m bezwen eksplike w wi. Mwen e pale non madanm. Yon dam isi a. Dam sa isi a mwen. Semèn pase li kenbe ti frèm nan, li bat li byen bat akos de yon ti fi li genyen. Epi ti sèm nan Jessica ankò li kenbe li bat li. Epi mwen menm mal kote dam nan pou m pale ansan avèl. E a fi a pa pase m anba woulo.
Oh oh kiyes ki ki fi ki derespekte nan nivo sa la minm. Li rete nan katye a la mwen. Oh m mal pou fi sa genlè fi sa poko konn ak kiyes li jwenn. Genlè poko konn sa non. Mal pa lansman avè dam nan poutèt se Ti sèm e frèm ak sèm li fè travay sa, fi a pase m anba woulo tou. Mwen m poko konn sa m ap fè ansanm avè l. Paskem granmoun nan ou ko, m gen lajan. M pral vann kay sa, m pap ret la, m ret twò pre chemen. M gen lajan. Sa sa ye la? Sak nan, gad on bay, woy! Gad on bay nan pye w non. Sa w di? Kòman m ka ede w? Non, nan jaden m soti, nan bèf m soti. Nan bèf m soti mwen se yon nèg ki se yon gran don m ye mwen menm. E sa kòman m ka ede w ok yon gran don ou gen anpil bèf m dakò kòman m ka ede w. Baby di m non ki lè w prè m disponible pou m moute ti sa ki sa m bezwen. Lè w vle w mèt vini si w ka vini kounya menm ou demen maten.
Kenbe kesye m prale m pral monte chita sa m te di jodi a. Dako.
Dako madam. Oh map pase nan zone nan la m wè w. M wè w chita la w limen tankou yon solèy avèk la lune. Mesye jodi a banm wè nou. Les etoiles et les lumineuses. Jodi a pa pa bon pou mwen menm mesye. Oh jezi papa. Ou gen pwoblèm kòb cheri.
Jezi sam fè senyè. Ou gen pwoblèm kòb.

M poko konprann, dè fanm ou beze ou byen grangou grangou pou m ba w manje? Grangou ou yon nèg tankou m k ap travay la, Gad yon fanm moun ki vin ki vin dè fanm. Mesye Demasko devan l devan lakay m tande pa vin chache tete m la. Ou wè lè m deja nève la pa chache tete m m pa nan bagay sa avan m ka m ka de m Demasko ila Wouyy

Mwen menm kriminèl dizòn, mezanmi! Jodi a m fon bon kou. Medam sa yo pa konn kiyès la. Hey! Mezanmi! M m fout rich. Woy! Woy! M rich. M rich. Medam sa yo poko Gade, lajan toujou. Gade, gade. Oh!
Oh, sa gwe fache kon sa. E mwa sa avèk dam nan msot kwaze la ankò l tounen vin leve mèl sou mwa sa avèk tout koze mwen. Ehe. I bat Mike, li bat mwen, men kounye a li bat ou ankò. Swè sa, anbe fi sa, an djabiye, mwen m pral derive la, m konnen pitay la sèl nan lari li rete. Ou wè bra sa, m gen m kase nan tèt a, m ap vini. Sa w jwenn, sa li jwenn se fout kouche.
Men, tiktok la gou vre mesye. Wè, pandan m ap tapote a, m te konn nan fèmen.

Pa amize nou. Ou mèt mete yo. Yap bo 4 pou mwen tande. Ok. Bon, m pran m pase yon bon jounen la jodi a. M pa jwenn avè w non wout la la. Wouch, bèl manzè. Pitit kase m. Kase m! Oh, li pouse m. M tande manman w ap fè yon pakèt bagay nan la ri a, li bat mwen. Li bat frè m.

Mete jou atè. Ata ma fouye janm dwat anm nan jou. Ya. Hey, hey, wou. Mwen byen detaye pou la, paske mwen la, bat mwen bat ou. Pa fè bak. Avanse m pa la ankò. Kanpe la. Wè, lè ou di moun ou konsa, lè y wè nou ap mache, fè konn li pa wè. Pou sa mwen menm, m ap fè nou pwezi. Pa gade m. Wè, di moun ou konsa, m bat ou pou lè y wè m, pi vin atake. M wè nou gwo sou moun. Bndye bndye bagay mwen menm kap fè nou ranje he yo banm kwe telefon a moun yo hey banm kwe papa si yo vin la yo pa banm la yo ka domaje m
hey sa m konn nou pa konn sa k fè m ti ri m pa gen la epa gwo bouboul ou te wè a. May met telefòn manman m nan chaj. Li pran mi bat mwen byen ba. Eh! Gwo bouboul, gwo bouda. Talè! Se, se, se fè la ankò? Li bat mwen byen ba. E, e, e kòd, e telefòn nan? Li pran. Kòd di m la?

Depi talè pat gen la repons. Fè bak, fè bak. Gen repons konya. Mwen ah, konn sa di. Eh eh, eh wa fin moute sou sa m nan anko. Ou fin bak li eh, konya mwa esay. Li te kou. Gade. Gade.
Figil fata di konnen ki fè sida.
Pale fè bra la sou li bam.